Banm met lunèt. Coucou mes amours, koman nou ye? Bon, ti moun, m vin, m bezwen, m bezwen èd nou, m bezwen èd nou, m bezwen konsèy nou. Donk, se paske m pral o. M pral sòti alò. M pral sòti. M di banm live pou m mande nou ide nou, pou m mande nou konsèy nou. E pi fi sa pa gen mari pou l bay manje. Fedna m pa okipe w. Mwa. Ou konnen mari m pa la. Granm maten sa li live. On bagay m vin di sè m ki fè m live kounye a. Wi ti moun Fedna anba live la wi m konnen nan lè sa yo gen ti moun ki lekòl gen moun kap travay donk m pap fè live la tèlman long pou nou ka pou m ka pase mesaj la pi byen epi pou nou ka pi byen tande pou nou ka byen banm konsèy la ok. Ok Nou konnen ke mwen te fè Epi map pase mizè nan tounaj Kibò e la? Kot Jina? M pa fò e la ta la nan fedna Genlè banm vin jwenn nou Mwen fatige adje E pa jwèt non fò travay pitit pou fè lajan. Pou fè lajan. Bonsoir bonsoir bonsoir. Fedna di l nan tounaj li fatigue. Non m pa. Wi timoun. Nou konnen banm kòmanse ansanm avèk e les soeurs rivales nou konnen m te gen yon pwojè les soeurs rivales ki tap rive a 50 epizòd donk m gentan lage 49 la m rete sèlman se Kant lan pou m lage. Se kant lan m ap lage l samdi si Dye ve, m ka di vè 4, 5 è. 4 è ou 5 è m ap lage epizòd 50 lan pou m fini avèk les sœurs Rival. E deja m di, m te di sa deja, mèsi pou tout fanatik ki te toujou kontinye gade les sœurs Rival, ki te toujou pataje l. Paske feyton yo toujou gen dè wo e dè ba. Ou konprann? Nou p ap janm ka fin stab vrèman vre. Lè li wè nou. Nou pap janm ka vin fin stab vrèman vre. Nou konnen Anabelle te vin soti nan pwojè a depi lè sa li te vin yon ti jan an bès. Donk kanmenm gen anpil fanatik ki te kenbe ansanm avè m. Mèsi pou sa. M ap lage epizòd 50 lan samdi si Dye ve a 4 è ou 5 è. Rezon ki fè m lage l samdi m gentan gen l depi lendi a m gen l sou chanèl la mete prive. Se paske anpil timoun al lekòl donk m ta renmen nou nou la lè pwojè lè fen feyton ap lage ok m gen yon pwojè ki rele ma foi en Dieu 3 ème sezon. Poum lage sou chanèl Milova Films lan. Gen 2 pwojè sa yo m pral lage sou Milova Films lan. Ma foi en Dieu se yon pwojè evanjelik. Nou konnen kòmsi m pa ka baze sou feyton Fanm ap goumen pou nonm Fanm ap goumen pou nonm. Nou te mande pou m chanje ba yo m kòmanse chanje l tou. Ma seule et unique fille sezon 3 li vrèman bèl. Dimanch 7 heures 30 fen passion. Dimanch a 7 heures 30 Fen passion pou nou te sou paj YouTube Fednaelle François pou nou abonné li gen plis ke li gen 200 mil abonné sou li pou nou ka gade fen passion dimanche si Dieu veut a 7 heures 30 mwen menm samedi a 4 heures nap lage fen ou pa bezwen lage passion ankò sak fè w di sa boo. Fok li lagel paske fok nou jwenn fen an ok samdi dimanche si Dieu veut a 5 heures 30 nap jwenn passion sou page YouTube Fednaelle François fen passion mwen menm samdi si Dieu veut a 4 heures ou 5 heures bon banm metel 5 heures et demi. A 5 heures et demi nap jwenn fen les soeurs rival. M pa vle joure, m pa vle diskison. Si yon bagay deranje nou nan fen feyton an jis dil paske n konnen fen feyton m yo toujou. Feyton m yo toujou rèd donk nou ka fè erreur tou se humain nou ye donk nou pa bezwen nan joure. Ok. E wi! M pral lage 2 pwojè, youn rele Ma foi en Dieu, se yon pwojè evanjelik, m fè ansanm avèk timoun Casting yo, men mwen se sèlman mwen menm ki jwe ladan antan ke moun ki nan sinema byen dè tan. Paske nan mwa sa a, Fedna okipe, Konpa okipe, tout moun okipe. Donk, m ap kòmanse, m kòmanse travay ansanm avèk timoun Casting yo. Dimanch si Dye ve a 7 è edmi sou chanèl François Fednaelle la lap lage fin passion wi epi m pral bay les soeurs et ma seule et unique fille sezon 3 konsa tou l ka 50 selon jan nou konsevwa l la konsa tou l ka 30 ni ma foi en Dieu a li ka 30 konsa tou l ka 50 se jan nou pran l lan. Ok m te gen yon pwojè m ta pral fè se sou li mwen te mwen te fè casting nan la vie de milova donk pwojè sa se istwa m vi m vi manman m tou sa manman m pat gen pwoblèm ditou pou m te fè feyton an pase ke ou imajine w ou leve w ap viv ansanm avèk manman w papa w epi yon yon ti fè w nan kay donk se a laj de 18 an lè manman w ap separe ansanm avèk moun sa ou konnen se pa papa w li ye. So, se yon pwojè ke, se sa fè m t ap goumen nan sinema byen lontan, m te toujou di, lè manman m ap eksplike pase l, mizè l pase ansanm avè m, e m leve m jwenn manman m malad nan tèt, li gen yon fredi nan tèt, se akoz de mwen e akoz de papa m te tou sa. Donk se yon, se yon istwa ki se bon, ki vrèman trajik. M te vle pataje. Ansanm avè nou. Dayè manman m pa gen pwoblèm ak sa. Manman m di si m vle eksprime m, si m vle fè mesaj la pase m ka fè l pase. Men gen yon bagay m vrèman pè. Imajine w se vi prive manman m, pase manman m, epi jan l elve m tou, mizè l pase. Ann pran egzanp, ee. Si manmanm te konn vann patat. Epi m mete manmanm konn vann patat nan pwojè a. Gen anpil moun ki pral di oh manmanw se te machann patat gen anpil vye kòmantè. M jis bezwen konsèy nou. Se m pa vle ap fè yon pwojè pou m mete yn istwa vrè apresa pou m ap pou m ap bay manti Pou map bay manti pou map melanje si manman m te konn vann patat m pral diw non manman m pat konn vann patat manman m te gen lajan ee manman m te rich mwen menm tou m te byen elve menm si m te mal leve si si m pat ka al lekòl pou m paka mete istwa sa yo nan feyton an m pa vle bay manti map fon map fon feyton se yon istwa vrè lap ye m fon feyton m pa melanje manti ladan m jis pataje soufrans mwen e pasem pase manman m ansanm avèk nou donk Ashley. Donk, m pa vle, m pa vle kòm si moun yo al pran sa yo kòm kritik, moun yo al joure, oswa moun yo al fè videyo pou yo di yo men kòman pase Milova te ye tou sa. Nou konnen mwen menm espesyalman m se yon moun ki pa renmen mete vi prive m sou rezo sosyo. Donk. Pa fèl paske moun yo renmen kritike moun. Bon gen yon moun ki di m pa fèl. Ou konnen m te gentan metel sou flyers sou poster casting nan m te di map fè feyton sa. Men feyton sa feyton sa se m pa vle bay manti ladan. M pa vle bay manti ladan ou imajine w ou imajine w ou. Ou imajine w si m ap fè yon feyton mwen di se yon istwa vrè l ap ye, yon istwa vrè epi pou m ap bay manti ladan. M pa vle, m pa vle mete manti ladan. Dayè mwen te eksplike kèk ti pati ladan, m te di se nan 2 mwa bebe e. Sèvant ki tap travay kay manmanm ohmm manmanm te vin kenbe papam avèl yo te vin ap jijel nan leta paske manmanm se te yon dam marye epi yo te di manmanm swa papam pran tout byen manmanm epi manmanm bay mwen oswa manmanm pranm manmanm te pranm men lè manmanm te pranm manmanm te pase anpil mizè ansanm avèm 2 mwa bebe epi manmanm te vin malad nan tèt paske nan diskisyon zen papam te vire yon bokit dlo sou manmanm. Solo bagay yo vreman konplike e anpil soufrans ok anpil soufrans m pa vle pran m pa vle vin pase vi e bagay personal personalite manman m pou yo vin pase l anba pye donk m pa konnen M pa konnen, m pa vle, m pa vle. Dayè nou konnen, m pa, m pa vle bagay sa fè zin. Pase, banm di nou, pa gen moun ki fèt bagay sa vag pa fè. Kote papa m, papa m gen 13 pitit, m se dènye a, m se, m se, m pa, m pa dènye grenn pitit non. M se sèl pitit li nan 13 pitit li yo ki Ayiti. Men m pa konsidere pitit li yo kòm sè m, kòm frè m. M pa konnen. Fedou genlè ale. Mwen pa t ap renmen l nan Milo paske Ayisyen pa janm konnen. Talè ou al kritike. Donk m te di konsa fòk m pataje l ansanm avèk nou pou m mande nou konsèy nou, m bezwen èd nou, kisa n ap di m, èske m mèt fè l, èske m pa sipoze fè l. Non! Sa fè m pa konsidere yo. Ok. Ou imajine w ou gen manman w ki marye ansanm avèk papa w and then ou gen 2 mwa bebe, bon ou pral gen 2 mwa bebe epi moun manman w te voye chache andeyò ki pou travay avè l, dayè manman m se te gwo machann manje bò lekòl Kanada manman m te konn vann manje. Turgeau epi se dam sa ki te konn ap ede manman prepare manje lave veso tout sa epi dam sa li te vin ansanm avèk papam nan kay la sou manmanm epi nan maten manmanm te vin dekouvri sa epi nan diskisyon diskisyon manmanm te vin te kouche atè avèm manmanm pat vle dòmi bò kot papam sou kabann nan ankò papam te pran yon bokit dlo li te vide sou manmanm manmanm gon maladi nan tèt depi ou wè li fè fredi. Fòk nou toujou ap mouye chofe sèvyèt pou nou pase nan pou n pase pou n mete sou tèt li paske li pa ka pran fredi depi lè l kòmanse pran fredi li kòmanse ap tranble li malad nan tèt donk epi m pa t janm gen kontak avèk papa m se manman m ki te pase tout mizè peye lekòl tout sa vrèman vre m siyen Octavius m pa pot sinyati papa m m pa pot sinyati papa m sa se sinyati yon kouzen manman m. Apre diskisyon tou sa, moun yo kite epi manman m te chwazi pran m epi l te kite tout byen yo pou papa m. Donk, manman m te pase anpil mizè ansanm avè m epi a laj de 18 an, ok, a laj de 18 an, m vin aprann moun m t ap viv nan kay ansanm avè l la, m te leve avè l, se bòpè m, se pa t papa m. Donk papa m la, li pa viv Ayiti, donk m pa pot sinyati papa m, m pot sinyati yon kouzen, paske manman m te tèlman pa vle wè l, manman m pat ban m pot sinyati. Bon bon bon bon non m se Rose Darline tèl bagay tèl bagay. Donk manman m te tèlman enève epi yo te bezwen voye m lekòl yo fè yon fo ak de nesans Darline. Wap wè, moun ki konnen m lontan, ki konn manman m lontan ap rele m Rose. Ok. Ap rele m Rose paske se Rose la yo konnen depi lontan. Donk se konsa epi dam menm dam sa se avèl papa m menm sèvant sa se avèl papa m marye fè pitit e kay manman m te genyen tou se dam nan kap jere l kounye a. Tou sa paske manman m te asepte kite tout bagay pou li te jis vle pran m. Donk! Bagay yo telman anpil ou imajine yon jèn ti fi a 18 an li konnen moun ki papa la li vin aprann ke se pa li ki papa l se bòpè l prèske istwa sa telman konplike manmi t telman vin pase mizè avè m fòm byen di nou aprè manmi t fin ok aprè manman m t fin divòse ansanm avèk papa m li pat vle tounen andeyò paske manman m t fè pitit bonè manman m fè premye pitit li a 17 an. Ok kounye a manman m te konn domi nan yon garaj avem ok te konn domi nan yon garaj avem kounye a se mèt garaj la ki wè chak swa mwen map domi nan garaj nan machin ansanm avem kounye a li vin bal kote poul rete epi manman m vin arive ansanm avek mesye sa kounye a se mesye sa ki peye lekòl pou mwen ki elvem epi mesye sa li menm li te vin al fon lòt pitit deyò yon lòt fanm li te vin pran pitit sa poul bay manman m manman m elve li epi. Se apre, lè mwen ap separe avèk mesye sa, lè m gen 18 an, epi m ap vin konnen nan diskisyon diskisyon, m di mwen m pral a papa m, paske m te, bòpè a te tèlman leve m byen, te tèlman renmen m, m di manman m mwen pral a papa m, m pral rete menm kote a papa m, lè sa l fè konnen li dezole li pa papa m. Nou konprann? Donk m pa vle m ap ba w yon feyton, se yon istwa vrè pou m ap bay manti, pou m ap retire ti kras met ti kras. Wè m eksplike nou kèk pati ladan. Si w ap fè l ou dwe eksplike istwa lan. sa men wi se se sa fèm di ke m vle fèl m vle fèl m vle fèl men ayisyen tèlman e sak fèm pa vle met vi prive m sou rezo sosyo ayisyen tèlman tèlman tèlman gen de bagay yo pa ka konprann m pa vle al pran dayè si m ta fèl se jan manman m rele a m tap bay moun kap jwe wòl manman m nan rele e se yon feyton Kèt! Men, m pa vle pou yal pou yal pale lèd, pou yal di gade kòman ou te ye, se si se la bagay, tout sa. Ou konprann? Donk, sa gen. Vin di sa nan live la. Jèn mi a danse, li menm nan l met rad. Donk. Di m non, èske se sèlman ou menm? Non, manman fè premye pitit li a 17 an, li fè dezyèm pitit li, de gason, sèlman mwen menm kòm fi, mwen fè 3 pitit, apre eksperyans manman ansanm avèk papa m epi eksperyans bòpè a li pa nan yo pral pran l pou yo fè buzz, vwala, yo pral kòmsi Manman m dakò pou m fè l, wi manman m dakò pou m fè l. Mwen m dakò pou m fè l men Ban m di nou rezo sosyo gen de seri de moun ki tèlman raz dèfwa m ap mande si kòm si yo pa gen okipasyon paske yo pale san mezire yo di sa yo vle e m ap ba nou manti m anvi fèmen yo men m pè m vrèman pè. Dim sa pou m fè e sa fè m live mande nou konsèy nou m bezwen èd nou kèt m cho mande nou konsèy nou m bezwen èd nou yes chak moun gen yon pase chak moun gen yon pase men gen moun ki pral tèlman pale tenten Se pa kote ou te ye ki enpòtan. Yes boo, se kote ou vin ye a. Ok. M mèt fè l, m mèt fè l. Anpil moun di m mèt fè l. Donk dèfwa lè m fè live m pa janm kite live yo. Donk. Mennaj mwen vle m fè l men l di fòk m ta gwosye bay la bay manti. Se yon bagay ki fè m mal, se yon bagay ki fè m mal. Lè mwen vin konnen, gade van ap fè m pale yon jan. Lè mwen vin konnen, lè m vin rekonèt papa m, se te jou fèt mwen, lè m vin rekonèt papa m, li te pran desizyon pou l te fil pou mwen men. Lè m ap reflechi a mizè manman m pase epi te gen yon diskisyon ki te leve, manman m di konsa, M konn sa, m konn ou ap vann mwen pou lajan ameriken, m konn sa, tou sa. Sa te vin fè mal, m te vin tou di papa m vag paske fòk senyati a te chanje, tou sa, fòk te gen jijman pou fèt pou senyati lan, m te vin bay vag. M ta sipoze. Pati de pi lè m fdm ap fè reto. Bay sa li vin kanpe, li te vin retounen ankò, epi yon diskisyon konsa, manman m di wi m konnen ou t ap toujou vann mwen pou lajan ameriken, sesi sela, mwen malad nan tèt akoz de ou, m dis dat, ou konn granmoun yo kòman yo ye, m tou di bon, si m ne pou m pati m ap pati. Men m bay vag, lè fini tou imajine w m pral viv nan kay, dayè m konnen Yap gad live lan, yap tande pase yap veye nou tout kote. Makyè ok. Donk, wal viv nan kay. Pase, wap gade yon fi ki tap travay kay manman. Kay manman, kounya se li menm ki bèl mò. Then, mwen pa pale z vre, mwen trè rankinyè. Mwen pa konn sak fè sa. Yon tonton ki ban Ranbir nesans. Wi m pot sinyati yon kouzen m. Bon non m se Rose Darline. Se yon kouzen m ki siyen Octavie. Se pa bon sinyati m. M pa vle pou m fè feyton an pou moun yo vin di sotiz. M pa se pa yon feyton m tap fè kòmsi m ap bagay si non m ap fè se jan l ye paske bon yo m eksplike m bagay sa avèk dlo nan je m pa janm bliye sa ou konprann e avèk tou lè bagay rezidans mwen an t ap regle l fè konnen m ap vann li pou lajan ameriken tout sa yo te fè m mal men m gen enpresyon pou pou si si m depi lè m gen katran depi m fini lekòl m t ap gentan fè anpil bagay pou manman m. Nou konprann donk m te vin bay sa vag. Ou imajine w m ap malad nan tèt la akoz de mwen. M gen menm istwa avè w vrèman? Wi gen anpil zanmi m ki di konsa oo pou m pa okipe manman m. Bon alepòk pou m pa t okipe manman. Manmanm pase ke pati se di m te di bon m pa vle remo al tire manmanm poul konnen poul pase mizè ap viv nan menm ka a bèlmè sa li pa konnen sak ka pase hoo timoun yo znyèz vre feyton sa yes. Anpil moun di m fè l, kijan mennaj yo rele? M di sa plizyè fwa. M pa t mete vi m sou rezo sosyo koz anpil moun sou rezo sosyo pa gen respè pou moun. Vi prive m pa pral sou rezo sosyo ok. E pa fòt mwen. Wi m gen mennaj, mwen pase ak sivil avèk mennaj mwen. Lòt 2 timoun yo te nan men papa yo paske mwen ansanm avèk 2 frè m yo nou pa nou pa nou pa menm papa. Manman m fè pitit pou 2 gason. Li fè m pou yon papa, li fè lòt 2 frè m yo pou yon sèl papa. Lòt 2 ti gason yo te nan men papa paske manman m te fin marye, l vin ansent epi l ap viv nan kay ansanm avèk papa m avè m sèlman. Wi papa m toujou ansanm avèk menm dam sa menm pou lè papa pou papa m voye yon kòb pou mwen si dam sa di non m pap jwenn li ou fè yon bòz yo vle fè sou nou ak menaj ou nan wi m gen menaj donk banm di nou.